Bonjou bonswa tout moun, Onn TV se avèk plezi, onè respè nou antre lakay ou, men se pa enfòmasyon an ki gen e dousè ladan, se tristès sou tristès kote ankò yn fwa yon lòt zak asasina fèt sou yon lòt jèn demwazèl kote nou sonje Eveline Sincère e aprè sa gon lòt demwazèl kote yo te koupe tèt li eben ankò yn fwa yon lòt demwazèl 23 lane ki se yon aktris ke li ye eben kote lap travay la eben yo touye li krabinen li eben lè manman l fanmi l ap rele l yo wè l pa antre pou l kite travay la eben sak te nan tèt li yo debake kote l tap travay la yo jwenn li ap benyen atè a. koute, ebyen, yo fini ak lavi l e yo jwenn mèt travay la la avèk yon lòt moun, ebyen, san yo pa konnen ki kòman, ebyen, demwazèl sa a li menm, li pèdi lavi l. Pou plis detay, annou antre anndan enfòmasyon an, nou menm n ava konprann ki sa, ebyen, yo pral esplike nan enfòmasyon sa a. Nouvèl la la e Julie se non aktris sa ki mouri taba e nan yon biznis. Eksplike m kouman sa pase?
Bon e Djoulie se yon aktris ki ansanm avèk nou nan Jackie Production Nèg Mibalè depi 2015. Li fè fim ansanm avèk nou. Kounya la nou gen yon feyton sou chanèl la ki rele Lanmou Enkoyab li patisipe de premye epizòd jiska 21. Kounya la nan dimanch pandan ke nou te gen yon reyinyon avèk tout moun ki jwe nan feyton yo. Li te di nou, Prezidan, m ap ba yon ti rat manje paske m ap jwenn yon ti degaje. Li te di, Oke, pa gen pwoblèm, tout atis yo di pa gen danje. Tounaj, Samdi m p ap disponib non, sof le dimanch m ap disponib pou tounaj yo. Nou di, Ebyen oke. Kounye a la, nan lendi, li di nou l ap òganize yon ti fèt lakay li pou yon ti sè l k ap fete anivèsè l. Èske nou kapab vin fete ansanm avè l? Nou di, Pa gen danje. Nan lendi an, lè m rive lakay li, m sèvi atis yo apa epi m chita, m di, Prezidan, e demen m pral kòmanse frape wi. Kounye a, premye kesyon l poze m di, Èske kote w prale a ou an sekirite? Li di m wi. M di, Èske w renmen travay ou va fè a? Li di m, Ou konnen, ann Ayiti. Apre sa, m di l, E kòman sa ye? Ki sòt de travay? Li di, A, Prezidan, n ap gentan pale de sa, tout sa. Ban m a sèvi yon lòt moun ki te fèk parèt. M di, Ebyen, oke, pa gen danje atis pa m. M di, Ou konnen m renmen w anpil. Staf la renmen w anpil. Fè anpil pridan. Li di m, Pa gen danje. N a madi l ale travay. Men chak jou nou konn pale paske se youn nan konseyè m yo. Se li menm avèk aktris Do ki se konseyè m. Nenpòt sa m ap pran kòm desizyon nan pwodiksyon an, m toujou ekri yo, m di yo, Kisa nou panse? Èske sa m pran, èske l ap bon pou pwodiksyon an? Yo toujou ap ban m ide. Epi yè, pandan m ap pale ansanm avè l, m di, Men ki sa nou konte fè, men ki sa nou konte fè, men ki sa nou konte fè. Li di m, Efektivman, l ap bon. Apre sa, blòk midi, m fin pale avè l, blòk inè, m konnen lè l rive lakay li, m ap pale ansanm avè l. Se pandan mwen sot travay mwen menm, mwen kouche lakay la, epi m wè aktris Kimi. W ap wè yon videyo m fèk lage la, w ap wè Kimi ladan l, epi aktris Faby ladan l. Kounye a,

Poukisa plede rele m konsa? Konnya sè a di Jaki silteplè pran apèl la. Konnya m pran apèl la. Lè m pran l li di, Djoulie ale travay li te sipoze rantre depi a senkè e sa k pase èske ou pa gen kontòl li? M di non. M di ban m eseye rele l. Lè m rele l telefòn nan sone. Aprè telefòn nan pa sone menm. Kèt, m kòmanse ap boulvèse. Sizè, setè, uitè pral rive, e kreyasyon an yo di yo anba pon Kleriw a, yo rele mesye kote l t ap travay, an palan de Jan Jak, e non sa yo ban mwen. Mesye kote l. Biznis la, m tande son bagay de skilti, yon bagay konsa, men m pa gen twòp enfo non, paske yo di m son baz skilti, paske l pa gen non. Li pa make anyen.
Li pa make.
Trè byen. Li pa make. Li taba pi wo kay prezidan Aristide la anfas ponp nasyonal yo ke yo fèk fè a nan nan koub yo pral vire kay Samet a. Se la biznis la ye. Kounye a la, lè lè lè lè mwen mwen te an kontak avèk sè a, avèk atis yo, y ap fè tèt cho, prezidan, kòman sa ye? Kounye a la mwen di madanm mwen, a, e bagay la, gade lè m ap di avè l la wi, Bon, pa fè tèt cho, rete la. Men tout atis yo konnen, atis Jooly se yon atis ki pase mizè avèk nou anpil depi 2015. Nou renmen l anpil e nou apresye l pou foug ke l genyen. Nou di pa gen danje. Kounye a la, yon ide m di m rele l, donk 8 è et yo, yon ide m di m rele sè a. M rele sè a, pou ou lè m tande pilrèl. M pa ka konprann. M ap di alo, m pa tande l. M rele yon aktè ki rele pou sito, m rele pou sito oh oh lè m tande pil rèl m di sa k ap pase konsa èske yo kidnape Djouly mwen met nan tèt mwen se kidnape yo ka kidnape l lè m rele voup manman an vin rele m li di woy Jaki yo touye Djouly m di kisa epi l kouri aktris Kimi rele m Jaki nou pran kou yo tiye Djouly kisa waw kounya la m kite santo paske santo m kite santo. M pran m rele yon kòmandan ki jwe nan feyton lanmou enpayab la m rele l m di kòmandan a nou pran kou wi tris nouvèl wi yo touye djouly kounye a m lage soukoup la m di tris nouvèl wi atis yo yo touye djouly kounye a la kòmandan di ok m di m ap pran moto pou m ale kounye a kòmandan di banm ale e paske ou konnen li menm se polisye li ye m di banm ale avèk machin lapolis la menm si n pa rive nan lye a avèk machin lapolis la pou nou kapab sekirize pakou n ap fè yo. pou n ka pase alèz. M te ba endanje. Te gen yon lòt atis ki te bò kote m nan, li di m, Ann ale. Nou twa ale. Lè n rive, efektivman, Mama an vole sou mwen, li di, Jaki, yo tiye pitit fi m nan. Yo tiye aktris ou renmen anpil la. Tout atis yo, tout atis yo vrèman ap kriye. Kounye a, lè m, lè m, sa koz, sa k ap fè m tris anpil la, se lè m rive kote Djoulie chita a. Nan biznis lan la a? Wi kote an nan nan biznis lan anndan biznis lan lè m vann nan biznis lan mwen wè Djoulie kouche sou do lap tout bouch li se flèm de tounen l ap voye san tankou moun ki pran kout kouto epi de pye l kwaze anba yon bankèt kòmsi se la l te chita. Sa vle di se flèm nan nen epi flèm nan bouch li epi nen l ap bay san li pa gen mak kòmkwa swa se ta bal oubyen kouto sou kò l non. Bon, nou, mwen menm, sa te tèlman, paske bagay sa tèlman bon, mwen apre sa m te vin deplase, se paske lè m di kote, kote, kote, kote koupab la, kiyès ki fè sa, apre la misye ap pale, m di, misye pa sipoze rete konsa, men lè m retounen bò Djoulia m wè li pipi sou li, m di kèt, la te gen yon reyaksyon, si li pipi sou li, bouch li ap bay flèm, nen l ap bay san, epi pye l konsa, mayo sou li an sal, m di kèt. Te gen te gen te gen yon te gen yon gwo men kèlkonk. Kounye a m di non, lè m al pote polis yo, lè m vini la m mete m mete m mete l a cho. Lè m annik vini m mete l cho. Kounye a m di non misye pa sipoze li konsa fòk yo arete misye. Fòk misye gen menm nòt nan li. Sa k pou di li pa p sove la? Te gen sis menm polisye ap espèlte l. M di fòk yo arete misye. L pale pale m di non fòk misye arete fòk li arete fòk li arete. Pale komisè a di non se pa ou menm. Arete kiyès?
Mèt biznis lan?

Mesye a. Lè m travèse m pa wè, m di, Nou fè l sove? Èske nou fè l sove? Se lè sa a m tou lage tèks la, m di, Ta sanble yo fè l sove. M di, Nou fè l sove? Èske nou fè l sove? Kounye a la, e annapre, yo di m ke li te, yo te mete l anndan machin lapolis la paske pandan mwen ye ajan an, tout lòt moun yo vin reyaji kòmsi yo te vle pran misye pou yo mare l. Kounye a, gen lè yo pa t vle sa fè, yo mete l anndan machin nan. Kounye a la. Annapre, Simo vini, Simo vini, je l gade, gade, yo di, a, sa e kòmsi yon moun yo toufe, epi m ale. Lè m nan machin la pou estan m ap retounen lakay mwen, epi pou konn ki sa se, e pa fwa yo te di, a, jan m ap gade la la, sa a se yon moun yo toufe. Kay sa lòt polisye a di, m di, bon, m pa konprann, m pa espè nan ba yo, men jan m wè bouch li ap bay flèm nan, nen ap bay san an, epi jan jan rad sou li sal la, jan ke l kwaze a, Oh sa son moun ke mwen menm di petèt. Kote mesye a kounya, kote mèt biznis lan? Bon mèt biznis lan maten an m pat fè nouvèl paske m pat ka dòmi bon maten an sou gwoup lan gen yon natyo ki di li te tande youn nan avoka paran atis lan viktim lan ki tap pale sou karayib li di ke ta sanble misye nan gadavi ke m pa konfime. Ta sanble kisa?
Ta sanble misye nan gadavi ke l pa vle pale. M pa konn si se verite a. Paske mwen m pa ale sou lè lye. Trè byen.
Pale m prale. M pa ka di wi ke li nan gadavi a non ke l pa nan gadavi. Ban m gade sa avè w. Kanpe Djoulie pou nou non Jacki. Kiyès li ye? Bon Djoulie se yon jèn demwazè ki fèk fete 23 ane. Se li fèk sot fete 23 ane ke l genyen. Li di li rive konnèt lwen nan etid klasik li, tout sa, li aprann anpil bagay, ote li touris li fin madanm, e li se aktris, li jwe nan yon fim ki sou chanèl la ki rele Pourquoi on aime ke atis Mazora jwe ladan l, li te jwe nan yon fim ke Pè Jòj ble odon pou li ki rele Les conséquences de l'amour forcé, m te voye l al fè cho Etazini wi Blondon, apre sa. Feyton pou kò annèm nan li jwe depi nan premyè epizòd la sou 41 sa vle di yon moun ki renmen sinema ki bay tan li pou sinema epi li soti nan yon fanmi nan yon fanmi ki trè respektyez fòm di sa fanmi an vrèman vrèman apresye moun lè w rive bò kote yo se vrèman yo resevwa w tankou moun yo bay tout moun enpòtans. Yo pa gen yon kategori moun yo bay enpòtans e yon kategori yo pa bay moun enpòtans non. Se konsa. E l kwè nan jèn, li kwè nan travay. Se youn nan rezon mwen kwè lè m wè entèlijans li jan li ye, mwen di tèt waww, moun sa ka ede n nan yon bon desizyon pou n pran ansanm. Aktyèlman la li nan mòg, ki kote, sou kontwòl kiyès, sou kontwòl dcpj, leta oubyen sou kontwòl fanmi l? Bon maten an m te pale avèk pitit sè l, m mande èske mèt ale sou lè de kote a, èske yo gentan fè konsta leve kadav la, yo di m wi li nan mòg, kounye a m te retounen rele manmi an, paske m te di manmi an pou ban m plis enfòmasyon, m rele manmi an m jwenn li malerezman telefòn li dichaj, aktyèlman la mwen nan travay mwen m pral kite bò midi pou m ale sou lè li pou m konnen èske nan ki mòg li ye, paske m pa t gentan poze manmi an kesyon aprè telefòn li ki te vin dichaj, m konnen pyès wap resevwa anpil apèl. Trè byen.
An tou ka. Ou te jwenn telefòn li bò kote l?
Bon, m poko gen enfòmasyon sa yo paske jan bagay la te al te vrèman eksitan. Se sa y sa pase yè swa, se sa? Wi, yè swa, yè swa. Donk sa vle di premye jou travay li se te madi, dezyèm jou travay la se te yè mèkredi a?

Vwala, blòk sen kè yo, dapre sa enfòmasyon ke m te jwenn bò kot papa yè swa, papa a di blòk sen kè yo te rele l paske yo konnen a senkè yo sipoze kite travay la. Li di l pral deplase l ap vini. Sa se sa yo te di m. Ok, m ap repete sa papa a te di m. Ok, apre sa. Si lòt 5 è yo li di pral deplase l ap vini, petèt si l travay lari la se a 5 è, lòt ouvriye yo oubyen m kapab di lòt anplwaye yo ale epi petèt patwon an li menm gen dwa kenbe l nan yon ti dyalòg, sa se sa m imajine, m pa di se verite, ka kenbe l nan yon ti dyalòg epi fè yon ti lè epi sa w tande a, sa ka rive ou pa konnen paske m pa janm konnen tou e kòman kòman sa kòman sa fini, èske se sa tou paske lè nou vin lè paran an vin rele patwon se apre sa papa di m. Lè wap rele patwon, patwon di l pa la. Lè yo pèsiste, yo pèsiste, yo rele l, yo ba l presyon, li vini. Li vini aprè yon ti tan. Lè l vini, se li menm kal ouvè. Kòman nou jwenn espas la anndan? Nou jwenn pòt la gran ouvè oubyen nou jwenn pòt la klete, pouse, anndan gaye? Kòman nou jwenn li? Vwala!
Anndan an ta sipoze gaye, nou pa jwenn kèlke ti bagay ki gaye. Apre sa, pòt la ta sipoze klete, nou pa, dapre sa papa a di m yè swa, li di li pa jwenn pòt la klete, pòt la te annik pouse, misye annik rale l epi li ret ouvèti li an blayi a tè a. Sa vle di, èske nou pa t ap bezwen kle pou nou ouvè pòt la?